Nou pral parle de 2022 nou konnen ke ap gen eleksyon trè byento an Ayiti e m ta renmen ke pèp la, moun k ap koute pou nou pran san nou pou tèt nou pa cho pou n al kouri dèyè moun nou pa sipoze kouri e premyèman m ap fon on pase. sou plan Le Parti Diaspora Endogène d'Haïti, ki plan nou pou Ayiti. E dezyèmman, nou pral pale de 2022. E pi ke n ap klotire. Ok? Ki plan PDEH, Le Parti Diaspora Endogène d'Haïti, ki plan l gen pou Ayiti? Ebyen, Le Parti Diaspora Endogène d'Haïti avèk Prezidan Robert M. Senfleur gen sèlman 3 pa pou le devlòpman Dayiti. A. C. ACE. A. Ki pou agrikilti ki se pwojè Prezidan Lesly Maniga. C. Pou konstriksyon ki se pwojè Henri Christophe. E. E. Pou edikasyon ki se pwojè Etzer Vilaire, le grand poète de Jérémie. Bon, petèt ou kapab di, tout moun vin pale de agrikilti, yo pa janm touche agrikilti vre. Bon, men sa PDEH prale fè. PDEH prale monte dlo nan tout peyi a. Sètadi ke ou pa ka pale de agrikilti san w pa gen dlo. Sa pa fèt, sa pa egziste. Si pa gen dlo, pa genyen agrikilti. So, premye pa nou pral fè, se kòmanse monte dlo dan lè 10 departeman. Lè m di w monte dlo a, se pa bagay parese, n ap monte dlo. Ni avèk machin modèn, n ap monte dlo arkayikman. Sè la di ke, ki jan li arkayik, pa egzanp, ou gen la nan Leyogàn, ou gen la ke nan Gresye, dlo a sèlman 4 a 5 pye de pwofondè. ok 4 a 5 pye de pwo fondè la nan fouche sè ta di ke ou pa bezwen machin nap gon travayè ki ap ki ki ape fouye tè a pou nou jwenn dlo pase dlo a pa fon epi nou gen pvc nou gen fè tiyo Pou n antre dlo, non sèlman nan tout jaden, men lakay dènyè moun. Sètadi ke dlo estrèmeman enpòtan. Se pa pou san rezon, Kreyatè la kreye twa kar dlo avèk en kar tè, paske dlo enpòtan. Bon, pou moun ki pa konprann fraksyon, pou moun ki pa konprann fraksyon, lè yo di w twa kar, de tè, sètadi ke si m genyen 4 dola, mwen depanse 3 dola ladani, si m ap di l an fraksyon, m ap di mwen rete 3 kar dola. Sètadi ke denominatè komen an se 4 kat, se 4 si 4, sètadi ke mwen gen tout. Lè mwen depanse. 3 dola nan 4 dola, fraksyon an se 3 kar. Konbyen kòb mwen rete? 1 dola. Si m ap mete 1 dola an fraksyon, yo di m konbyen kòb mwen rete, mwen ap di mwen rete 1 kar, 2 dola. Moun ki konprann fraksyon, depi m di mwen rete 1 kar, 2 dola, y ap kwè se yon dola mwen rete ki nan pòch mwen. So, si mwen depanse 3 dola, Fraksyon an se twa ka. Bon, èske ke nou konprann? Lè m di w konsa, Kreyatè a kreye twa ka dlo a, sètadi ke li kreye anpil dlo, epi nou menm nou rete sou en ka de tè a. Sètadi ke genyen twa fwa de pli de lo. ke de tè a. Bon, se enpòtan, sètadi ke dlo estrèmeman enpòtan, nou pa ka pale de lagrikilti san nou pa pale dlo. Paske ki sa dlo prale fè? Lè w gen dlo yon kote, dlo a kale kribich, dlo a kale vètè, kilès ki manje vètè? Poul, kodenn, tout bèt sa yo, yo manje vètè. Lè w gen anpil dlo, Zèb pouse. Kilès ki manje zèb? Kabrit, bèf, cheval, bourik, tout bèt sa yo, yo manje zèb, sètadi ke nou pral genyen bèt ki an sante, epi bèt yo ap bwè dlo, y ap manje zèb, yo an sante. Kisa dlo pral fè ankò? San nou poko menm plante wi, depi yon kote gen dlo, pyebwa ap parèt. Tout pyebwa ki te mouri senkantan, santan. Ke nan sechrès yo tout ap tounen. Lè w gen dlo tou, zwazo ap vin bati forè pou ou. Kilès ki bati forè? Se zwazo wi, ki bati. Depi zwazo a wè yon kote genyen dlo, zwazo a ankò, l al chache sid, l al chache semans, tout kote, li vin lage kote li wè dlo a. Ebyen, lè sa a, yon pakèt gwo pyebwa pouse, lò yon pakèt gwo pye bwa te men l pouse. Se zwazo wi, kal chache grenn nan a nan bouch li, li ke li simen men nan men nan tout kote ki gen dlo epi li vin tounen ke yon bèl forè. Èske w konprann sa m ape di w la? Sètadi ke dlo enpòtan. Dlo enpòtan, nou pral frape agrikilti fò. Nou pral frape agrikilti vrèman fò, se pa bagay ki nan bouch. M di w sa. Sa nou pral fè, nou pral monte dlo. A pati de lo, nou pral plante diri, mayi, patat, kann, depi se bagay ou konnen pou nou manje. Sa fè 1. Konstriksyon. Dezyèmman, se konstriksyon. Konstriksyon an, se li k fè ke yon peyi bèl. Ki sa k fè ke yon peyi bèl? Se konstriksyon. Depi yon peyi pa bati. Li pa bèl. Li enposib pou yon peyi bèl san konstriksyon. Se la konstriksyon ki fè la bote d'un peyi. Mwe di w sa 15 fwa, kès ki fè la bote d'un peyi? La repons è senp, la repons è la konstriksyon. Sètadi, le Parti Diaspora Endogène d'Haïti, PDEH, va mettre le peyi an konstriksyon dan lè 10 departeman nou zalon mètre le peyi an konstriksyon sa konstriksyon fè li fè 2 bagay li fè peyi ou bèl dezyèmman li pote travay ke nan peyi a sètadi ke on peyi ki pa konstri li pap ka bay sitwayen li yo travay depi on peyi pa konstri li pap ka bay sitwayen li yo travay par egzanpl. Poukisa on Ayisyen ale Chili? Lè Ayisyen an rive Chili, kisa l wè? Li wè konstriksyon, li wè otèl, li wè restoran, li wè kafe, li wè inivèsite, li wè stad foutbòl, Tout sa m site yo, se moun k ap travay andedan yo. Sètadi ke si Ayiti gen sinema, se moun ki pral travay men nan sinema yo. Si Ayiti genyen stad foutbòl, se moun ki pral travay nan stad foutbòl yo. Nou pral menm jan avèk Chili, nou pral menm jan a Brezil, nou pral menm jan avèk Etazini, nou pral menm jan avèk Kanada. Sa k pase Etazini? Etazini, li konstwi. Biznis restoran, kafe, faktori, librèri, mize, tout bagay ou konnen yon moun bezwen pou li viv, boutik soulye, ou konprann, tout kalte bagay se moun k ap travay andedan yo, sètadi ke si w pa gen bagay sa yo, Ou pap ka anplwaye sitwayen w yo pou y al travay. Se sa k rele chomaj la. Chomaj la, se yon peyi ki pa konstwi ki bay chomaj. Eske ke nou konprann? Lè w gen otèl toutolon dè plaj, otèl yo, se moun ki pral travay andedan yo. Se pa bourik, se pa kabrit ki pral travay nan otèl yo. Se sitwayen peyi a ki pral travay nan otèl yo dan lè 10 departeman. Se sitwayen peyi a ki pral travay dan lè zo pito nan tout lopital yo nan 10 departeman. Men travay konstriksyon fè. Eske nou konprann? Mwen bezwen nou konprann byen pou ki sa Ayiti pa gen travay. Ayiti pa gen travay. Pou ki sa l pa gen travay? Ayiti pa konstwi. Eske nou konprann? Eske li klè? Non se pa nan bouch. Se bagay klè ki ap pale la. Se bagay klè. Se pa pawòl ki nan bouch. Se pawòl ki klè. Se se sa k fè PDH vin a 3 pa pou le devlòpman Dayiti. Gen moun ki genyen 20 pa pou devlòpman Dayiti. Gen moun ki gen 50. Gen moun ki gen 70. Gen moun ki gen yon pwogram ki gen 150 paj. Gen kandida ki gen yon pwogram ki gen 40 paj. Gen kandida ki gen pwogram ki menm gen 200 paj. Pwogram PDEH la, mwen pa kwè ke li 2 paj. Nou pa gen tout bagay sa yo. Nou vin a 3 pa ki efikas pou le devlòpman de Ayiti. A, C. A, C, E, Agriculture, Construction, Education. Sa sèlman. Se la fondasyon. Se la di ke nan tout bagay, fok ou komanse dan la fondasyon. Si jodi a, m gen 60 an, mwen pat fèt a 60 an. Mwen te pase yon jou su la tè, 2 jou, 3 jou, jiskaske mwen vin gen yon semèn su la tè, mwen vin gen 2 semèn, mwen vin gen yon mwa, mwen vin gen 1 an, mwen gen 2 zan, jiskaske mwen vin a 60 an. Se ta di ke. Tout sa w ap fè se yon pwosès, men le pli enpòtan, sa sè la kle, le pli enpòtan il fo kòmanse dan la baz. Ebyen, se sa PDEH fè, li kòmanse dan la baz. Agrikilti ki ap rezoud pwoblèm manje a, konstriksyon ki ap fè de travay, konstriksyon ap chanje vizaj peyi a, l ap fè peyi a bèl, epi dezyèmman, l ap bay travay, sitwayen yo p ap nan chomaj ankò. Twa pa. Twazyèm pa, sè l edikasyon. E lè PDEH pale de edikasyon, nou pa pale de timoun ki gen kaye nan men yo ki pral lekòl. Edikasyon, Sètadi ke yon moun ki konn fè soulye, se yon edikasyon ke menl genyen. Yon moun ki konn fè rad, yon tayè, son edikasyon. Nou pral pwomote tout bagay sa yo. Bagay nou pral pwomote, fòjewon. Nou pral Nou pral pwomote teknisyen an Ayiti. Yon peyi ki pa gen teknisyen, peyi sa pa ka devlope. Tande byen wi, yon peyi ki pa gen teknisyen, Li pap ka devlope. Kisa ki yon teknisyen? Nèg ki ka ranje frijidè, nèg ki ki ki ki ka bati baryè lè lè fòjewon, moun se yo ke n ap bezwen yo. Moun ki konn fè pòt, moun ki konn fè vit pou pou kay, n ap n ap bezwen moun moun sa yo paske peyi a pral an konstriksyon, n ap bezwen anpil baryè Nap bezwen anpil pòt, bèl bèl pòt, nap bezwen fenèt pou lè mezon, nap bezwen moun ki konn mete e twa ki fèt an kouch yo paske se sa sèlman ke nou pral gen an Ayiti, dè twa fè an kouch, kouch wouj. Se li menm sèlman nou pral benyen peyi a avèk kouch wouj. Peyi a pral bèl epi nou pa pral koupe pye bwa ankò. Nou pap koupe pye bwa pawz se ke tout mezon pral gen fou elektrik. Fou elektrik, refrijeratè, ou konprann, nou pral modèn, nou pral modènize peyi a. So, lè mwen pale de konstriksyon, si gen mezon, fòk ou gen elektrisite. Si gen mezon, Ou konprann? Fòk ou genyen twalèt modèn. Se tout bagay sa yo. Sa m remake an Ayiti, anpil moun gen twalèt modèn ki lakay yo, men se dlo ke yo vide lè yo fin fè yon bezwen, se pou yo gen yon dwoum dlo pou yo vide. Mwen pa vle bagay sa. Swa w gen twalèt modèn, swa w pa gen twalèt modèn. Mwen pa nan bagay konsa, si m fin pipi, se dlo pou m vide pou mwen floche, non. Nou pral gen 2 teknisyen ki gen konesans ki pou floche menm si yon mezon te gen 50 etaj fòk fòk moun nan floche ezeman floche ezeman nou pa nan teknisyen tèt mato nou pa nan nèg ki pa konn bagay yo nou bezwen moun ki konn travay ki konn sa yap fè moun ki pwofe syonèl se konsa nou pral baw yon ayiti avèk 3 pa Sèlman. Kòm mwen di w, nou pa gen anpil. Nou pa gen anpil. Nou pa vini pou nou chaje tèt ou avèk 100 paj, ak 150 paj, ak 200 paj, ak 153 paj, nou pa gen bagay sa yo. E sa w wè m di w la, se li menm vre ki ka devlope Ayiti. Aprè lòt bagay yo se aktyalite. Ok. Tout lòt bagay yo se lè vant ou fini plen ou ka al pale de lòt koze. Ou nan travay, ou gen manje lakay ou, ou abite byen. Tande byen wi. Ou nan travay, wap touche. Ou manje byen, ou abite byen. Kounya la, ou kite lamizè dèyè. Depi ou gen 3 bagay sa yo, lamizè, ou pa nan mizè ankò. Se kounya la, aktyalite, ou gen dwa vin jwe foutbòl pi byen paske ou pa nan grangou. Si se te ekrivan ou te ye, ou ap vin ekri pi byen, ou pa nan mizè. Si se chante ou te konn chante, Wap chante pi byen paske ou kite la mizè dèyè eske ou konprann se kounya la ou pral gen syantis an ayiti ou pral genyen ou konprann de talan ki leve menm jan dlo lè gen dlo nan yon zòn tout plant ki te mouri plant yo ke yo tounen se menm jan tou wi lè peyi a moun yo ap manje byen yo ap domi byen yo nan travay Gon pakèt talan ki ap tounen nan peyi a. Se lè ou pral gade ki moun ki Ayisyen an wi. Ou pral gen de talan an Ayiti ki pral leve kòm de zarb. Ou pral gen de talan ki pral fleri kòm de flè. Èske ou konprann sa m ape di w la? Se poutèt sa, PDEH vin ak 3 pa. A, se, A, se, e. A pou agrikilti. C pou konstriksyon, E pou edikasyon. Kisa w ka fè pou PDEH ou menm k ap gade la? Fè travay pa w. Fè travay pa w, chèf kanpay la, li rele Veriel Joseph, li sou Facebook la. Sekretè jenera, li rele Julien Zamor. Tou lè de nèg yo sou Facebook. Kontakte yo, di Veriel Joseph sa ou ka fè pou pede EH. Ki ki sa w ka fè. Ok, gen plizyè moun ki kontakte mwen, yo vle pou mwen pale avèk yo tout lajounen. Mwen pa kapab. M pa ka pale avè w tout lajounen. Mwen di w konsa ke nou pa gen anpil, nou gen 3 pa pou le devlòpman Dayiti. Nou gen agrikilti, Sa nou pral fè, nou pral monte dlo nan tout peyi a avan nou kòmanse plante. Dezyèmman, nou gen se pou konstriksyon. Konstriksyon fè de bagay pou yon peyi. Li fè peyi a bèl, li pote travay pou sitwayen yo. Edikasyon, nou pral pwomote l nèt. Nou pral promote edikasyon nèt. So, mwen gon pwogram la mwen ap travay avèk Pastè Moïse Koul Koulout. Pwogram sa se montre jèn yo fè savon, montre jèn yo fè chanpou, montre jèn yo fè air conditionné. Èske w konprann? Montre jèn yo fè bay pa, pa, Pause, pause, pause, pause, se ke se, se egzakteman sa ke nou pral fè. Andojèn nan vle di, se nou menm ki pou fè medikaman pa nou, se nou menm ki pou fè chanpou pa nou, se nou menm ki pou fè savon pa nou, sètadi tout sa ke nou pral sèvi, se nou menm ki pral fè l. An pasan, m vle di nou konsa ke kilès ki pral konstwi peyi a? Se son nos ingénieurs ki pral konstwi peyi a. Son a si on ayisyen se enjenyè Canada, la France, Etats Unis, Brésil, Chili li vle vin avèk nou ou konprann enjenyè sa li a byen venu paske son sitwayen ki vin travay ke nan peyil men nou pap pran etranje vin bati pou nou paske nou gen ityèm mèvèy di mond lakay nou si nou gen ityèm mèvèy di mond lakay nou sètadi ke ke nou ka bati. E fòm di nou sa nan chak viyideyo, Sitadèl la Henri Christophe kite pou nou an, se pa yon kote pou w al gade, se yon kote pou w al ramase karaktè w. Piga w bliye sa. Lè m, lè m, mwen t al nan Sitadèl la, premye fwa m rive nan, e nan Sitadèl la ke mwen kriye. Epi se depi lè sa a mwen, mwen ramase karaktè mwen. Mwen ramase karaktè mwen, m di mwen pa nenpòt moun. N konprann? M pa konn pou pou ou menm k ap koute m la, men menm lè m te rive ke nan Sitadèl la, mwen gade an 1820 a 1982, mwen t al nan Sitadèl la, ke mwen kriye. Mwen te nan ventèn alepòk, depi lè a ke mwen ramase karaktè mwen. N konprann? Mwen, mwen di fò, fò nou jwenn bout Ayiti. Ebyen an 2022 a la, n ap jwenn bout li. ok pap gen rigòl sal rigòl santi bagay fatra èske ou konprann epi si yon moun tou ta enpoze peyi a li mache m deja di w sa ou pap sur la terre èske ou konprann nou pa nan rans 2022 se bout ayiti pou l kòmanse devlope seryezman e nenpòt moun ki panse ou se gwo nèg ou gen manch long ou gen bagay good morning byen veni wap mouri se mwen menm ki dou sa se mwen menm ki dou sa mpa konn si son lot neg ki monte m depi wè se pdh afè de zam mwen tande w gen zam nan wap montre zam ou sou facebook men longè zam ou sa pap egziste kote w ye a dan limedya ke mwen pral pran w. Mwen pral pranw kote w ye a. Ou konprann? So pap gen afè de bagay moun pa ka mache nan lari, moun pa ka pase nan gran ravin nan matisan, moun sikile kote w vle ke nan peyi a. Ou konprann? Si se gran ravin kap bay pwoblèm, nou ap plati l nèt, boule l. Boule gran ravin. Boule! Plati! Nou pa nan rans. 2022, Se lè Ayiti pou li devlope e nenpòt nèg kap koutem la ki gen zam lakay ou wap founi zam wap bay zam map deja di tout moun sa pou yo pa di mwen se kriminèl pou yo pa di gade minisye vin la se tiye li vin ti ye moun si yon moun mouri se pa mwen menm ki tiye w se ou menm ki tiye tèt ou paske ou mechan. Depim jwenn zam lakay ou map fizye w. M pral fon yon depim jwenn zam lakay ou mwen jwenn boulèt ki lakay ou m pap menm al nan jij avè w mwen pa nan ni avoka avèk ou m pa nan ni jij avè w ou mouri menm kote a. Nou sipoze respekte tèt nou pou peyi a pou li mache pou n sòti nan fatra nan malpwòpte ke nan bidonvil 2022 se dènye bout Ayiti genyen pou li devlope. 2022 li se nimewo 6. 2022, 3 fwa 2 6, se dènye bout Ayiti pou li devlope. Nou sipoze met tèt nou an plas pou nou konnen ke pati ki ka pran Ayiti pou li devlope l la, li rele PDEH. pa gen lòt. Ki kijan pati a rele? Pati ki ka devlope Ayiti a, li rele P2EH, Le Parti Diaspora Endogène d'Haïti. E se nou menm ki ka fè travay la, e se nou menm sèlman ki kapab fè l. Ase! Twa pa!

Ou gen mesaj la? Rele moun ke ou konnen, di yo, se PDH, se nou menm ki kapab fè travay la. And then, the one and the only one, PDH, le Parti Diaspora Endogène d'Haïti. Bon, mwen remèsye nou. deske ke nou monte, pdh pral pase ak yon lòt vitès. E kòm mwen te di nou, pati a pat ka anrejistre. Le Parti Diaspora André Jeunes d'Haïti pat ka anrejistre. Paske te gen yon konminezon ki te fèt nan Depatman de la Jistis avèk 3 lòt pati politik ki di si yo ta kite pdh anrejistre, y ap pèdi eleksyon an. Sètadi, PDEH, depi 2 zan, l ap eseye wè si l anrejistre. Pran avoka, peye avoka, pèdi kòb. Pati a pa t janm kapab anrejistre. Sètadi ke s on lòt vitès ke nou pase, n al kote minis jeneral la dwat, se li menm ki anrejistre pati a avè men l. Men si e te pou anplwaye ki nan Depatman de la Jistis, yo fon kò pou yo pouse PDEH, Tout lè moun ale yo di pati a anrejistre deja nou pa bezwen menm vin la ankò. Chak moun ki vini yo kwè ou kwè nou te di w pi gò vini. Ebyen pati a anrejistre. Bondye fè kòm nou menm se Jezikri ke n ap priye, Jezi fè nou jwenn avèk towo a, nèg ki pi gwo a, li menm ki anrejistre l avè men l. So le parti maintenant est enregistré. Nous allons avoir. Yn Ayiti modern. Yn Ayiti prospère. Yn Ayiti ke ou pa tap janm kapab imajine. Se Ayiti sa ke nou pral ba ou depi nan èpòt la. Kijan moun bati? Eske se yon ti kal, eske se yon building ou al bati Petyonvil? Epi wal bati yon lot jous ou kap e pou di ou te travay non. Konstriksyon sa se fè toutolon dè ri. Pigaw bliye sa an tou non. Toutolon dè ri. Se konsa peyidh pral bati. Toutolon dè ri. Sètadi amezi ke wap kondwi. Ou ap arpante de bèl konstriksyon. A mezi ke w ape kondui, je w ap ba ou. A mezi ke w ap kondui, je w ap ba ou. Se bèl konstriksyon sèlman toutolon dè ri. So, mwen kite nou avèk fraz sa. Toutolon dè ri. Se konsa moun konstui. Toutolon dè ri, a mezi w ap konstui, se mèvèy ke w ape wè. Se te PDEH avèk le prezidan. Robert M. Saint Fleur. Bon, mwen remèsye nou ankò pou nou menm ki t ap koute mwen. Fè mesaj la ke men l pase. Si w bezwen kontakte mwen, ou ka kontakte mwen men piga ou atan nou ke ou vle pou ta pale avèk mwen chak jou ke mwen pap kapab paske mwen gen prè de 1000 moun ki ap rele m ke nan telefòn. Si w ta jwenn mwen Se yon gwo chans. Paske telefòn mwen, gen de fwa, se fèmen ke mwen fèmen l. Seryezman. Paske twòp moun ap rele mwen, m di w konsa ke ou gen mesaj la, fè mesaj la pase, 3 pa sèlman. Nou pa gen anpil e sè la baz pou le devlòpman dayiti. Se te Robè M. Sen Flè. A byento. Oh mwen ekri espanol wi avan m ale Ernest Jean di m al aprann ekri espanol wi mwen ekri espanol trè trè byen mwen ekri espanol trè trè byen pa egzanp si m al chili la mwen pap bezwen moun ki pou tradwi pou mwen si m al chili ke mwen pèdi nan lari mwen pap bezwen moun ki pou tradwi pou mwen mwen ka al achte Mwen ka, si mwen pèdi, polis ka mennen m nan adrès mwen. M pa mal ke nan espanol. Mwen pa ka di w ke mwen pale l byen, men mwen ka debouye m si m rive nan yon peyi, mwen ka al nan restoran ke mwen ka pran taksi, mwen ka pale a moun nan lari kòrèkteman. Ou konprann? Men mwen pa tande byen. Mwen pa tande byen. Ou konprann? Men. Mwen pa gen pwoblèm pou ekri. Si e pou ekri, mwen ta menm ekri ke yon liv an espanol. Ou konprann? So, kenbe fèm nou a pale.